Bondye beni nou, nou kontan pou n avèk ou maten an pou n kapab pale w enpe de pawòl Bondye, kisa Bondye vle de nou, kisa Bondye atann de nou, paske Bondye rele nou E youn nan rezon ki fè Bondye rele nou, e Bondye pa rele nou pou n sanble avèk pèsòn sou tè sa. M toujou di moun sa, Bondye pa rele w pou sanble a X ou Y, Bondye rele w pou w sanble avèk pitit li a ki se Jezi Kris. Se maten nou pral abòde yon sijè e avèk ou

Nou pral pran premye epit de Pòl o Korentyen se chapite 3 a, n ap pran vèsè premye jiske vèsè 4 e n ap fè yon ti bak an aryè kote nou pral pran 1 Korentyen chapitre 2 vèsè 14 kote nou pral jwenn premye tip dòm ke apotre Pòl te idantifye o sen de legliz Korent. Apotre Pòl te idantifye 3 tip dòm o nivo de legliz Korent. E se twa tip dòm, premye tip dòm ke apotre Pòl te dekouvri o nivo de legliz Korent, se te lòm animal. Se lòm sa ke nou jwenn nan 1 Korentyen chapitre 2 vèsè 14 la. E dezyèm tip dòm ke apotre Pòl te jwenn nan legliz de Korent, ke se lòm chanèl ke nou twouve nan 1 Korentyen chapitre 3 vèsè 1 a 3, 1 a 4. Alò, pou ki sa ke apotre Pòl te trete e te dyagnostike kretyen yo nan sans sa? Li te trete yo de kretyen chanèl. Rezon an senp, se paske apotre Pòl te retwouve nan kretyen sa yo te genyen lakay yo sa m kapab rele jalouzi. Si nou lizon vèsè 3, chapit 3 vèsè 3, nou pral wè ke apotre Pòl te retwouve lakay yo de la jalouzi. E se non sèlman li te retwouve lakay yo jalouzi, li te retwouve se de moun ki pa kontwole E mosyon yo se de moun ki toujou prèt, prèt a joure, prèt a goumen. Alò, lòske Pòl te wè jan de konpòteman sa yo la kay kretyen e Korent yo, li te di yo, nou pa kretyen espirityèl, nou se de kretyen ki chanèl. Alò. Palan de lòm animal, yon òm animal ou kapab di òm natirèl tou, se yon moun ki pa aksepte sa ki vini de lespri Bondye. E se yon moun tou ki pa kwè nan Bondye. Si ke ou ta adrese yon moun, ou wè l ap di w ke Bondye pa egziste, Bondye pasi, Bondye pasa, se yon moun, se yon òm animal e se yon moun ki poko fè rankont avèk Senyè Jezi Kris. Alò, lòm animal yo, se de moun ki di ou ke Bondye pa egziste e se de moun ki pran de chòz espirityèl kòm e la banalize l, kòm Se foli e si yon moun ap trete w, yo kapab di w, a ou se kretyen tèt mare, la se yon moun ki pa konnen, ki pa annafè ak Bondye. Animal la, li pa annafè avèk Bondye, li pa konn anyen de Bondye. Jan moun sa yo, yo kapab di w bon Bondye pa egziste paske m poko janm wè Bondye. Dieu n'existe pas paske m poko janm touche Bondye. Fò m di w, ou menm ki ta gen jan de diskou sa yo, m ap di w diskou la li fo. Paske se pa tout sa ki egziste ou dwe wè. Se pa tout sa k egziste tou ou dwe manyen. Pran yon legzanp, lanmou. Ou menm ki se òm animal, ou gen lanmou, pa sa? Ou gen lanmou, men, lanmou ke ou genyen, ou tande pale de lanmou, se sou yon ti lanmou, Men eske se yon bagay ke ou wè, se yon bagay eske se yon bagay ke ou touche deja? Men non, ou pa touche l, men ou konnen l egziste. An n pran legzanp van, tout moun konnen van egziste. Men ki moun ki janm kenbe van, mare van, bat van, non, pa gen moun ki janm travay sou sa. Men tout de sa m sot di yo la, yo egziste. Frèm, Bondye li egziste. E si ke ou ta vle wè Bondye reyèlman yon jou nan vi ou, m ta ankouraje ou pou w asepte Jezi Kris kòm sovè ou e kòm sovè pèsonèl ou. Kòm sovè ou, kòm mèt ou. Paske latsu banm fon ti pale la. Jezi Kris se sovè tout moun. Tout moun ki egziste nèt, kèlkeswa ou wè sa moun nan fè, Jezi Kris se sovè l. Men Jezi Kris pa mèt tout moun. Pase Jezi Kris, pou Jezi Kris mèt ou, se lòske ou asepte fè sa ke li mande ou pou fè. Lòske ou asepte viv nan prensip ke li etabli pou ou menm ou viv. Frè m, Si ou ta nan klas tip dòm sa ki se òm animal, mwen swete ke ou fè lapè avèk Kris e ou ap vin yon òm spirityèl pou kapab sèvi Bondye tout bon vre. Mwen pale de lòm chanèl. Ou kapab di men poukisa apotre Paul fè mansyon de lòm chanèl lòske l konnen l ap adrese l avèk yon legliz? Fò m di w ke gen moun ki kapab twouve sa, yo di waw men yo pa konprann sa, kòman apotre Paul fè ap adrese l yon legliz epi pou l twouve gen moun chanèl nan legliz? Wi gen dezòm. Ou menm tou ou kapab yon moun ki chanèl ou pa konnen. Men maten an, ou pral wè si vreman ou son moun ki chanèl ou sinon ou pa yon moun ki chanèl. Poukisa apotre Paul te di ke li pa adrese l a de zòm spirityèl men a de zòm chanèl? Rezon an senp, O sen de legliz de Korent, te gen yon divizyon nan legliz la. E divizyon an, li te a la baz, sa m te kab rele, moun pa, jounen jodi a, e patizanri. Pase ke, o sen de legliz de Korent, te gen sa yo rele, yon gwoup de moun, Lòske Pòl pale, yo santi yo plis alèz pou yo tande Pòl, e lòske se Apolòs ki pale, bon, yo pa nan Apolòs, yo gen moun ki pran kan pa yo, yo di, bon, je suis de Pòl, si ou li apati de vèsè 4 la, li di, gen yon ki di, a, je suis de Pòl, lòt di, je suis d'Apolòs, sa vle di ke, se pa Jezi vrèman Se pa sou Jezi vrèman kretyen sa yo te konte pou yo te mennen vi kretyen yo. Yo te plis wè Pòl, yo te plis wè Apolòs. Men kòm etan done Pòl pa t yon lòm ki te chanèl. Pase si Pòl se te yon òm chanèl, li t ap kontan pou moun ap aplodi l. Li t ap kontan pou moun ap fè lwanj pou li. E sa k fè Pòl? te twouve l trè anbarase lòske l tande menm kretyen pral di yo pou sa, yo pa pou sa, li te twouve l anbarase. E sa k fè li ekri lèt sa pou l te pote koreksyon onivo legliz Korent. Li te di, Non, se pa Pòl, se pa Apolòs. ki mouri pou nou. Dè fwa nou menm ki legliz tou, nou gen moun, n ap mache di tèl moun. Se kòm si se moun sa ki te mouri pou nou, se moun sa ki te pran tout klou, yo te pèse men ni pou nou menm. Men non. Nou dwe ap swiv Jezi, e Jezi sèl. Le fèt ke te gen jalouzi nan legliz la, Pòl te trete yo de kretyen chanèl. Site ou gen jalouzi ou pa vle wè sè ou pa vle wè sè ou gen divizyon nan mitan nou nou se de kretyen chanèl lòske ou ap pale frè ou mal ou ap pale sè ou mal ou son kretyen chanèl ou pa spirityèl Paul te remake sa e Paul te dwe pote yon koreksyon atravè de deriv sa ke Pòl te retwouve o sen de legliz de Korent. Frè m, sè m, dèfwa nou pran pati. Nou pran pati pou X, nou pran pati pou Y. Eske se X ou si non Y ki te mouri pou nou? Men non. Moun ki te pou mouri pou nou an li rele Jezi. Alò, e, Paul pat trete yo kretyen chanel paske e nan mitan yo te gen te gen 10 madanm 20 madanm 20 mari men non se pa paske yo tap fè adiltè se pa paske yo te nan fònikasyon Paul te trete yo chanel Paul te trete yo de chanel paske te gen divizyon nan mitan yo alò Pa paske yon moun Wi lòske yon moun gen plizyè mari Wi moun sa chanèl Lòske yon moun gen plizyè madam Wi sa chanèl Men se sa nou wè dèfwa Anpil nan nou se sa nou wè Men nou pa wè nou menm Lòske n ap pale moun mal Lòske n ap Nou pa vle wè sè nou Lòske nou nan yon gwoup, nou pote divizyon. Nou pa pote inite nan gwoup la. Nou se de zòm e nou se de fam ki chanèl. M swete ke Bondye la kontinye ouvri zye espirityèl nou pou n konprann vrèman ki sa l vle nou fè nan yon mond ki estrememan difisil. Nan yon mond kote tout sa moun ap fè, yo fè yo pou fè plezi o zòm. Men nou menm antanke kretyen, Bondye rele nou pou nou fè plezi. Nou pa dwe fè bagay pou nou fè lèzòm plezi. Nou pa dwe fè bagay pou nou fè x, y plezi. Nou dwe fè Bondye plezi nan konpòteman nou. Ki konpòteman ke nou dwe adopte antanke kretyen? Nou dwe viv pou Jezi. Jezi Kris avan ale, li te kite kòmandman sa. Li te di, nou dwe renmen youn lòt. E se lòske nou renmen youn lòt, tout moun ap wè ke nou se disip Jezi Kris. M swete ke Bondye gade nou, ke l prezève nou, ke l kontinye pwoteje nou pou n kapab viv pou li menm jan li menm li vle pou nou viv la. Nou aple pou n sanble Jezi, nou pa aple pou n sanble pèsòn sou tè sa. Ke Bondye beni nou, ke l kontinye gade nou e ke l kontinye. jete benediksyon sou lavi nou e pou nou viv lavi ke labib li konseye ke nou dwe viv la. Bondye gade nou, nou espere ke nan pou yon pwochèn fwa pou nou kontinye pale de la pawòl de Dye. Bondye beni tous.